Ki sous ki rive la? Wi Simo fon bèl goumen, men si Simo pa pridan lap pèdi baz li an sil goumen anretrè. Sa se premye bagay, pa dim pat di sa. Dezyèm bagay, si nèg yo pa fon jan pou yo antre anndan pou yal touye Dimitri, mwen menm m paka nan wout kochi pou yal touye Dimitri, epa wèm pa menm di Izo, pou yal touye Dimitri. On gwo erè fatal peyi ap konn. Pase Dimitri son tuè prezidan liye men kounya lap abi e menl fòm on lame. E pa bliye tout pre tout polisye ki te nan prizon yo. Dayè nou wè pre kòm si règleman nimewo endisiplin kòm si lowe di zam nan nèg ki chèf yo ap konn sa la. Gade nan videyo an apre nèg yo ap like tout a e dou tout sa e polisye ki te nan prizon an misye pa nan avèl. E menm izo izo pa labre a misye. Men izo izo pa labri amitye non. Paske Jimmy ke pa kounya Paske sou koman ou konprann yo kidnape madanm nèg la lap di konsa lèl prale l kriye tèlman nèg yo byen resevwa l byen sesi. Misye tal dèyè fon kòb sou prezidan Jovenel e se kòb sa m gen remak ki fè misye livre Jovenel paske lè yo fin lage dam nan Martine al fè enbesil li mande pou yo pou misye tounen kòb la. M gen remak genlè e sak fè yo livre Jovenel pi rapid. Misye e pa fè e misye pa rejwenn li rejwenn nèg yo. E pitit li rejwenn la. Misye pa premye fwa la nèg yo nou. Misye separe. Ey. Nèg nèg yo jwenn nou ka vin demanti. Nèg yo jwenn nou kote kono te nan pase kamyon rèd wi mesye. E pa gon bal ki te konn pete pa pase sou nan matizan non. E bon nèg on nèg yo jwenn antre nan live la vin demanti. E m konnen gen nan nou la vin antre la vin demanti. Yo gen yan, yo pase kamyon. Yo pap gen anyen. E chef yo t voye yo pase l. Misye, misye, misye afiche l kounya. E misye, mouchwa taliban nou wè a e misye k avè l. Mouchwa taliban nèg wè izo ap pede ajoun nan zo y ap pale a misye. E al gade machin zo reken palè nasyonal yo. Diferans ki gen ant pa nèg vilaj yo se koulè a. Moun ki gen kontak dizayne a e sèl Dimitri. E ou wè teni nèg yo? Teni nèg, e pwen nap gade m la, nan anndan vilaj yo ap gade m la siman. Ou wè teni, e sa ke m pa tap di w m ka fè palè nasyonal paske mwen m pa sousou m pa restavèk nan gèt manman yo. Ey! E ou wè teni nèg yo? Teni nèg yo se teni, se. Jimmy piye nan sa yo l pran plèzi l. E nan banm nouvèl ti peyi sa. Ou wè nèg sa yo? Yo tou konf, yo tou vye dri a. Gade tout abiman wap wè komsi se nèg kap fè kap ki a goch izo a e Dimitri nèg mwen ap fè depale nan zòrèy la. E si e si yap fè yon bagay serye nèg yo oblije antre anndan vilaj pou yo fè sa yap fè a an rezon paske dwòn sa fè twòp tan nan men piti a baz paske ou paka fè operasyon epi pou dwòn sou tèt ou oblije antre yo al dèyè ou oblije antre yo al dèyè l. Oblijan te wal dèyèl. Paske Izo pou kòl wè kap bat boudal la son dominiken kap dirije dwèn nan pou li. E la polis pou kòl pa gen enfòmasyon sa yo. E son blan li ye, banm di w, dènye foto ki te soti an gade vizaj lan menm wap wè se son blan li ye. Al nan vit lan.
Al nan vit lan wap wèl. Al nan vit lan.
Ou wèl vivan wi baz. Mwen gad mwen ye zanmi Zanmi yonik voye video a pou mwen Kote misye jwenn a blan sa menm Mwen sa ki mwen chèche konn kyes misye ye Misye kote misye jwenn a blan sa menm Son nèg wouj kap jere dwon nan pou li menm Bab Mwen gen fòt presantiman Mwen gen gwo presantiman Eske prizon pa kase spesyalman pou Dimitri? Epi sou Martelly, te gen yon kago inifòm ki te debake nan èpòt la. Pa janm gen moun ki ka te di pou kiyès yo te ye, pandan se te pa t pou lapolis. Li pale o pwofi de sa l wè. Men mesye m ap di nou yon bagay, m ap redi l ankò, paske fò m ale. Ann pa wè nèg a zam yo avan. Ann wè André Michel, youn nan pi gwo pwazon peyi a genyen. Ann wè Nenel Cassy, ann wè Don Kato.